Bonjour bonsoir sa pral depan de kilè nap gad video sa euh mwen vini jodia spesyalman euh pou m adresem avèk chèf gang sal babekyou euh m pa etonem non ou moute live guerrier ki se gang sal parèy ou pou vin pran pòz odasye w. Je w chèch anpil monchè. Ou bliye ou chita pèp sa ou pap lese pap pase nan tete yo Ou bliye Ou bliye si dènyeman lòt ap atake 5 Ou te di mete tout moun deyò lakay yo boule kay yo Ou bliye sa Ou bliye si ou te di nan yon live ou te fè sou tiktok ou te di premye enmi w se ti pèp nwa tèt grenn parèy ou yo ou bliye sa ou bliye si ou te di premye enmi w se ti pèp nwa yo konn kote ou pral ap batay ou yo jounen jodi a sa kap fè w depale la. Ou bezwen lapè pou fè kisa? Pou al boule, pou al pou al chita ap byen viv avèk lajan sal ou te fè nan kidnapping nan vòlè yo humm eehh jounen jodia wap pale de la polis ou fè konnen ke sou 10 polisye 8 nan gang 8 nan fè kidnapping humm ou ta vle fè konprann 80 pousan ou byen. 90 pousan polisye nan gang Ebyen peyi a te gentan lanmou monchè Peyi a te lanmou wi la E frè m pa wè kisa k ap fè w depale a non Ou konn sa trè byen Vo zak vo swiv Sa l te w fè monchè Ou rive nan faz pou w peye yo E popilasyon sa w chita nap teworize tout jounen fè yo mal vyole yo tiye pitit yo pran pitit yo lage nan dife nou panse sa tap rete konsa konsa kot sa w wè la pou ki tap depale fè tout sa w fè yo wap mande lapè chita pale avèk kiyès moun chita pale avèk moun moun chita pale avèk moun ki gen santiman moun. E map di w sa aprann sa popilasyon ayisyèn nou oubyen pèp la li pat avè w li pa avè w li pap janm avè w e m rete kwè moun ba Dèlma jounen jodi a yo gen yon gwo remò wi yo regrèt wi paske yo te gen posiblite pou yo te pete fyèl ou yo pat chwazi fè l. yo pat konn si se sa w tap devni ebyen jounen jodi a yo regrèt anpil m pap ba w manti Babekyou enstitisyon sa w te pase ladan l lan wè w vin vire mal wal tonbe nan sak sal nan fè jak e bay salte avèk logo pnh la sou po w humm. Si drone pa gentan pete fyèl ou m pap baw manti pi gwo remò ou pral genyen se lè gang pa yo yo tiye w make sa mèt make l map mande popilasyon ayisyèn nan kale zye nou nèg sa yo pat avè nou yo pa avè nou yo pap janm avè nou nou menm polisye nou pa nan fè politik. Sak fè nou mal se lè n wè kijan gang sal sa yo melanje avèk gang a vès yo ap mete n deyò lakay nou men ban m di nou non peyi dayiti gen moun toujou sa pap janm ret konsa nou fè twòp tan nan fè nwa ebyen moman delivrans nou an rive. Moman pou n rale souf la li rive. M ap mande avèk tout zòn ki kenbe blòk yo, ki gen polisye, brigadye ki kenbe blòk yo, rete pi vijilan. Se moman an nèg yo ap chache lage pye yo. Yo epapiye tout kote. Bwa kale. Kontinye ba yo bwa kale. M pa wè ki sa w pè non. Sa k anlè a. Humm lap vini li anlè a tande mèt tann pozo lap fè yo sak pa sa mete yo deyò epi ou mande moun nan 9 tounen lakay yo vin fè kisa vin sèvi w boukliye moun nan 9 pou yo fè kisa vin sèvi w boukliye nou poko vyole yo toujou nou poko fin vyole yo nou poko fin touye pitit yo nap mande yo vini pou fè kisa. Pou n kontinye vyole yo, kontinye touye yo, fè yo sèvi nou boukliye. Se byen konte mal kalkile wi gason m. Moman an rive pou rèy nou fini, pou l pran fen. Nou fin fè zak, nou pral peye pou zak ke n.